sou katye a.
Ey, lè m di w sa, bagay yo, bagay yo danjere wi. Ou wè yè lè m te di w e nan semityè a m ta prale a, monchè, m pa kache di w, m pale ak zonbi a. Zonbi a soti l pale ansanm avè m. M pale ak zonbi a. E manbo a wi ki touye sè m nan vre wi. Kisa? Oh, se manbo a wi. Fò nou pran men nou avèk manbo sa wi. Fò nou pran men nou avèk manbo a. E manbo a ou t touye sèm nan. Li menm ki touye l. Kounya lò ale menm kounya la wal rele mò a. Kounya mò a pale. M antre m fè seremoni m nan semityè a bi m rele l nan semityè a. Mò a soti l pale ansanm avèm. Li di w se manbo a. Zonbi a soti l pale avèm li di m se manbo a k touye l. Mèzanmi. E manbo a k touye l.
A manbo sa danjere. Oh wap di se manbo a yal rele frè. Mezanmi. Hum. Manbo sa fò nou chache yon fason pou nou fon bagay avèl sou katye a. Nou paka kite manbo ap mache touye moun, manje timoun konsa pou nou pa fon bagay ansanm avèl non. Se manbo a ki manje manman Nicole. Li menm ki manje manman Nicole. Ah. Kounye a men kotel mete Nicole ap pase mizè. Tande nan men kaka kleren sa. Tande, matant la te kapab wè l men kaka kliyan an pa vle wè tifi a lòt bò a. Sa di li fè move jan ansanm avè l? Li fè move jan ansanm avè l. Dènyèman tifi a di m l ap fè move jan ansanm avè l, l ap mete l deyò, lè l gade l wè zonbi a. Men m pa t kwè l konnen timoun, ou pa ka kwè nan sa timoun nan ap di san pou san ou konprann. Men kounyea la, je m ban mwen, mwen wè.
Ah non, antoulèka misye pa bon. Bon matant lan, si matant lan an ou ansanm avèk matant lan, se tonton timoun nou ye. Timoun nan pa gen manman, manman l mouri.
Sa Malèn? Bon, kouman ou ye la?
Mwen pa pi mal non madanm, e ou menm? Mwen pa pi mal non, kòman pye a ye? Ah, pye a la wi, pye a prèske bon. Ou konnen, ou konnen m poko ka peze sou li, m on ti jan, e e. Pran baton an pou m ka peze sou li preske bon wi. Men fòw jete baton an.
Wi map jete baton an pye a preske bon. Ou tèt chaje mezanmi.
Epa m pa janm wè w fèm alèz. Mwen la wi pitit.
Tèt chaje. Mwen m tap pale avè w avan yè m baw jezi ou voye m anlè. A ou pa bezwen fatige ou konnen mwen avè w nou paka gen pwoblèm. Mezanmi.
Ou konnen mwen avè w nou paka gen pwoblèm madanm. Eee map envite w legliz wi. Map envite w legliz. Ah e bon m di w ann kite dosye sa.

M jwenn yon bèl ti pitit sou wout la, sou katye a. Premye fwa mwen wè ti dam sa wi. M sezi. Lè m poze l kesyon, li byen janti. Kounya la lè m mande l, lè li mande m kòman m rele, m di non pa m e Manbo sa te la. M wè l sezi, m wè l etone. M mande l sa l genyen, l etone a si l konn tande non sa sou katye a. Li di m wi, l konn tande pale de non sa. Mwen menm lè m mande l kòman l rele, li di m li rele Kenazda. O! Sè Kenazda. Evre. Oh wi cheri sè Devis mwen. Ah evre.
Wi. Ah antouka.
Wi sè Devis. On bèl ti dam. Oh wi cheri byen janti. Wi li byen janti. Oh bèl ti pitit cheri mwen renmen l anpil. Premye fwa. Pasel renmen Jezi. Ah. Wi li renmen Bondye anpil. Li ah li renmen gade pitit lè lap bay pawòl la wap konvèti rapid wi.

Kounya bravo epa anyen nou genyen non men ou fè konplo avèk san pitye paske avan yè map pale ansanm avèw ou dim konsa ke san pitye di se lougawou m ye sa vle di ou apiye san pitye men yon sèl bagay sèm Alex non mwen pa apiye san pitye san pitye dim se lougawou w ye sèvant Bondye moun kap sèvi Bondye pa konn kenbe pawòl
wap avè yon moun ki vin diw pawòl si w paka di moun nan sa w paka sèvi Bondye.

Map analize m pou m konn sa map fè. Pase manbo a nou paka jwe a manbo a sou katye a. Se swa nou fèl pran egzil nou katye a oubyen m fèl fou. Konprann? Map lage zonbi a dèyèl pou zonbi a kase koul. Konprann? Pase si wap jwe, si w jwenn rezilta sa, nap jwe avèk manbo sa. Manbo a pran pye nèt sou katye a wi. Nèt nèt nèt nèt nèt. Nèt nèt. Bon pou mwen menm li pa vle wè m menm. Depil wèm yon kote m gadel li anvi manjem pasel konnenm mwen menm li paka fè sal vle ansanm avèm. Wi li pap vle wèw li pap vle wèw bon li gentan konnen ou kapab ou kapab konbat ansanm avèl. Li konnenm ka konbat avèl epi ti pitit ti fwè w la al fin manje al wè se mwen kal pase remèd souli m level pou sal rayim amò. Monchè si se pa ou menm vre lè konsa ti fwèm nan te mouri lontan. Li rayim amò. Men kounya misye byen djanm lap mache lap jwe li manje alèz se gras aprè Bondye nan syèl la se gras avèk ou menm. Wi. San pa sa manbo a tap bon sou mwen humm El konn sa li konnen se mwenk pase remed sou ti gason an fè ti gason sa li paka rive manje. Antouka san pitye ou paka kite manbo a konsa. Non m pap kite konsa. Fò fè sa wap fè a depi ou gentan jwenn rezilta ou gentan jwenn rezilta sa la zonbi a gentan di w men tèl moun ki touye l fò w fè yon jan avèk manbo a san pa sa manbo a ap di konsa ou pa anyen menm. Kounya m pral fè yon espedisyon m pral lage zonbi a dèyè l. Wi se sa pou fè wi. Wal lage zonbi a dèyèl. Pase sak pasel m pa bezwen konnen. Wi. Ou konprann wap lage zonbi a. Zonbi a mèt kase koul. Zonbi a mèt manjel ou fèl fou sal fèl fèl m pa konnen. Wi wi sa w di a se sa se sa pou fè. An tou lè ka m te bezwen konnen kijan rezilta yo te tonbe. Dakò dakò. Konnen nou te gentan pale. Ok ok. Enben.
Ok.
Nap wè nap wè tande. Ok ok. Nap pale nap pale. Dakò.
Omo ye pitit mwen. Ey vin balo. Omo ye. Ou byen? Adye gade. Ey bom do. Koto soti la. Laka. Mba laka. Ou bal laka yo? Ey bon kote fo la. Li pa la. Li pa la? Epi ou nan lari pou kò ou. Hein? Ou pa gen dwa pran lari a pou kò ou non. Ou tande? Wi. Pi gwo difòl ou te kwaze avè m non, tande? Pi gwo tou te kwaze a manbo sa te la non, tande? Wi. Ban m di ou. E pa lakay ou di ou prale. Ou difòl la pa la. M ap ba w 5 goud. Ban m ba w 20 goud. Li pa vle ou pran kòb nan men moun? Non. Enben ban m di ou. Ou konn kisa w ap fè?

Manbo sa te la. Sa wap di ansanm avèk frè m nan la? Hein? M pa tap di anyen avè l non. Bon m wè l ou, bon m wè w pale ansanm avè l, m wè w lonje men ba li. Kisa l ba w la? Rey, remèt li kòb la. Manbo sa te la, fè respè w. Wa sonje sa k te pase deja. Ki sa k te pase? Ou sou ou konnen ou konnen ki sa w te fè. Ou te atake ti frè m nan deja. Ey, Se banm pa di w. gras a vès san pitye. Lè pa ti frè m nan ou te manje l deja. Ey, banm di w ti pawòl. Kounya la, sou lènmi a granmoun. Ou fè timoun nan lènmi a granmoun nan tou. Non, e se tou nòmal depi depi ou fè timoun nan yon mal, li sipoze konprann li paske timoun nan ko timoun nan kòmanse gen lespri kounya, li pa Ee, egalè. se pa, kisa ou wè map fèl la, mal ou wè map fèl? Non mwen menm m pa dakò, m voyel la, m pa voyel poul pran kòb nan men nenpòt moun nan, kelkelanswa moun nan. Banm di w, yon Bon jèn fi sitou pou ou menm deja. Ohh.
M jwenn ti pitit la sou wout la. M mande l kote l soti. Li di m se lakay li li pou ale. M di bon kote fou an la? Li di m fou an pa la. M di w nan lavi a pou kont ou. Kounye a la m te gen 5 goud nan valiz la. M di te m ba l 5 goud la. Men m pa bay Trika 5 goud la pou anyen non.
Se ka momo al soti la kounye a l pral lakay la. Se yon lide m ki di m soti deyò a paske m wè m pa janm wè l ditou. M vini la pou m vin kote l, lè m gade m wè w pale ansanm avè l, m wè w lonje kòb ba l. Mezanmi, m pa ba ti pitit la kòb la pou anyen tande frè m. Humm. Aa, m konnen w byen sou katye a, m konnen w byen se sa w ap fè, se sa w ap fè. Katye a. Atake timoun paske w te gentan fè frè m nan, ou te gentan atake frè m nan deja, ou te fè l malad. Si se pa Bondye nan syèl la avèk san pitye. Lè konsa w te manje l deja. Mwen menm, ki t ap manje pitit ou? M te mwen menm ki t ap manje ti fou w la? Wi, wi. Epa s on antrav ou ye? Wi, paske m konnen w byen, m konnen w byen sou katye a, Manbo sa te la. M konnen w sou katye. Mezanmi, antouka, m te kwaze avèk ti pitit la. Mande l si se mal. E mal m t ap fè w ti pitit? Hein? Se 5 goud m bay ti pitit la. Antouka frè m, m mande w padon tande papa. Enben, apre de jodi, depi w wè l nan chemen sa te la, ranje chemen ba l pase. Pa ba l kòb pa pale avè l. silvouplè. Dako. An ale wi.
Pa gen pwoblèm.
Gade kòman m sezi. Hey! Depi m rat m resi pran nan pèlen. Hey! M jwenn ti pepit la la. Bon kote frè a tap soti mezanmi? Gade de pwoblèm. M sezi wi. M tèlman sezi m pa ka pale. Mezanmi! Kounya. Hey kounya la jezi. Alon vyann bèbi. Hey m pèdi vyann nan wi. Antouka m te atake l deja. M te atake l deja. Kounya 5 goud la m tap ba li a la. Monchè aprè midi a la e sou do kay yo a m tap rete. Sou do kay la m tap rete. Ou gade yon vyann li. Antouka. Nan pran plas li. Siye, pandan m sou wout la la, yon fwa m pa ta tou rive kot san pitye a. Men pye m tèlman fè mal. Ban m wè si m wè si lakay li a. Dore a.
Li pap ka sove ou.

M te kontan wè ou e nan yon lòt fwa ankò. Enben ok, Jezi renmen ou. Ale tande m sè m ale.
Jezi a lakòt.
Dakò sè m ale.
Humm tèt chaje esa fè mwen menm fi sa m pa renmen kwaze avèl sou chemen m ditou wi gade lèl ki pwale m pa renmen kwaze avèl sou chemen m ditou non depi m kwaze avè li menm lèm tap pale pawòl serye avèl lap vin pale m de

fi sa wi lè wèy kenbe yon bwa bib nan men li lap vin diw jezi renmenw jezi renmenw antouka kòm m nan vin dim jezi renmenm jezi renmenm nan yon lè sa dyab mwen yo gen pou yo moute nan tèt mwen m gen pou yo m pou m fwapel pou m konn si pou m konnen si si lap sèvi dye vre ee li gen jezi pou m wè sil gen jezi lap sèvi pou m wè jezi pam nan a jezi pal la kiyès ki pi fò.

Deya fè bagay yap lili pale wè zonbi manman Nicole fòm dal gade sa silvouplè map diw sa senpleman m konnen w bouch ou cho piga wal pale bagay sa non mwen diw sa ou konprann ay sim paka m pap rakonte w sa map regle men m ka diw sa ay m pa vle pou manbo a konnen mwen menm m pa wèl non se Nicole ki te dim konsa li wè zonbi monchè monchè mwen menm m tal nan semitya m tal sou fòs li nan dan semitya m tal relel li parèt li pale avèm li dim se manbo a. Sa di mwen?
Men, m di w sa piga w pale sa ak moun non. E men kòm ou e moun ou menm te di sa avan yè, m te vin fè fon soti, m jwenn ke se manbo w ap toujou. Piga w al pale sa ak moun mwen di w. M pa pale sa ak moun, m eksplike w sekrè pou konfè blag la ka al pale sa avèk moun. Gade, se avèk ou menm, avèk Black Joe m pale sa. E m te di w sa, m pa t di w konsa se te li menm ki te manje manman Nicole, ou t ap di m konsa ou pa twò kwè w. Anpi pandan sa, pandan setan, Etan map diw sa m lonmen non manbo sa te la fò nou rale zòrèy nou 3 fwa poul pa konn sa paske lougawou depi w lonmen non li konn li gentan konn. Eehh kòman sa konn bagay sa yo konpè lè yon moun nan deyò ap fè bagay la wi. Oh oh malfektè m ye wi m konn tout bagay wi ou kwè l pa kapab avèm li lougawou mwen m malfektè.

Antouka, pral met gason nan gason, map kontre avèk manbo a. Map fè zonbi a kase kou l. E vre wi.
Frè m. O, kòman ou ye sè Malèn? Kòman ou ye la a?
A ou konnen nou la.

Wi manman nou te mouri nan tan sa. Sa pa premye pawòl, m pat konn sa non. Chè pandan pandan pandan map mache a la m sot m sot me m te voye m te voye Rey ale chèche yon bagay kounya la pandan nan retounen li pral lakay la epi m wè m pa janm wèl vini ditou mwen m pran m pran lari a m vin gade pou m wè kotel ye. Se pandan map vini, kounye a la m kontre ansanm avèl, m wè m wè manbo a ap pale ansanm avèl, kounye a m wè manbo a lonje yon bagay ba li. Epi kisa l lonje ba li, lè m ouvè men l m di kisa manbo a ba w la? Li di m li ouvè men l lè m gade se yon kòb. Kounye a m fè l remèt li kòb la. Manbo a vrèman vrèman vrèman fè m fache la. E sa fè w wè m sa fè w wè m ap vini byen move la, byen fache. Kòman manbo a fè jwenn li? Pou li bal kob li pa bon.
Pase se sa manbo ap fè, li te fè ti frèm nan malad deja, si e pa Bondye nan syèl la avè san pitye li tap manjel. Ebyen mfèk sot rankontre avèk manbo sa te lala wi msot bal levanjil.
Ah manbo manbo sa pap pran levanjil pou ou. Non lap konvèti lap konvèti. Nou poko antre nan pwen sansib li men gen poul konvèti kanmenm. Pase manbo a di li menm li pa konn li pa konn Bondye nan syèl la Bondye pal la se mouchwa l se dyab li yo se yo l konnen. Enben dyab la gen poul manje l? Dyab la ap souse san l?
Manbo a pa konn sa li menm. Men Bondye pi fò.
Ay se man se se atake timoun, touye moun. Se sa, se sa sèlman l fè li menm avèk dyab li sèlman se nan dyab li l kwè li pa konnen si gen yon Bondye nan syèl la. Ebyen nap lapriyè pou manbo a, nap priye pou man, priye pou manbo a pou manbo a kite jan de defo sa yo, pou l kite jan de mès sa yo, pou l chèche Bondye, pou l chache kontak ak Bondye, Bondye ka fè l kite l, se Bondye k chanje moun, pa gen anyen k ka chanje moun, k ka chanje moun, pa gen lòt moun, pa gen lòt anyen ankò k ka chanje moun. se sèl Bondye men nou pral antre nan fon nan labib avèl nou pral nou mwen envitel legliz li dim li pap vin legliz el sipoze pran Bondye lel chèche chemen Bondye lap wè dyab la pat bon lap manje timoun kounya li pral renonse li pral temwanye esil pa temwanye li pap bon pou li. Antoulèka sè Malèn, manbo sa li menm Li di li menm se dyab li avèk peristil li se li ki legliz li. E nan mouchwa l avèk dyab li l kwè. Pase pou li menm lè l ap touye moun, l ap manje pitit moun, se sa yo ki tout ki tout bondye l se yo l konnen. Mwen menm avèk sè Kenansda n ap talonnen avèk levanjil. N ap pilonnen avèk levanjil. M ta swete sa pou manbo sa ta konvèti pou l kite tout sa l ap fè yo. dèyè pou l ka vin pran Bondye. Li gen pou l renonse.
E m kwè sa, l ap konvèti nan l ap konvèti nan non Jezi ki gen tout pouvwa. Antoulèka sè Malèn ba l levanjil la pou w wè si w te ka ramne manbo sa pou w wè pou w wè si l te ka boule tout vye bagay li yo ki te dyab li yo pou l te ka vin jwenn mwen. M sot di l sa, m di l li lè li tan pou l boule mouchwa sa, vye mouchwa sa, vye mouchwa lèd sa, vye mouchwa sal sa yo k nan men l lan. M di l li lè. Li lè li tan poul boule yo poul chache wout jezi poul pran chemen senyè a menm chemen map swiv la e poul jwenn manbo a lè wap sèvi dyab menm manje wap ka manje. Manbo sa epa de aksyon l fè non manbo sa pa piti non pa de aksyon l fè non nan zòn nan la
manbo sa atake tout moun.
pitit moun. Manbo sa atake tout moun wi li pa bezwen konnen sòt li ye non li atake tout moun wi a li te atake san pitye deja li te tann yon bagay pou san pitye san pitye te pran ladan a e sa vre se sa sèlman lap fè li atake li atake rey li atake san pitye li tann bagay pou san pitye san pitye te pran nan pye bon gras a Dye kounya la gras a remèd san pitye pase nan pye l. kounya san pitye gaya men men men m konnen tou li frape tou pase semèn semèn lòt jou yo la m te wè sou baton l te non li sou baton toujou e jiska mentnan m wè m wè m wè l sou baton toujou li sou baton an toujou mwen di li lè li tan pou l jete baton an lè l ap fè mal la lè l ap fè mal la li pa konnen li pa konnen si gen yon lòt moun tou ki ka fè l mal. Paske Bondye di nan pawòl li ki frap pa lepe pe rira pa le menm pe sa w fè yon moun se ladan l wap pran tou enben sè Malèn bon enben na pale antoulèka m ta renmen pou ta pale ansanm avèk manbo a pou l te ka konvèti. Enben ok map chache jwenn a manbo a pou m ka pale avè l sou dosye sa epi pou l chache wayò pou l chache wayòm dè sye a. Enben dakò dakò sè Malèn enben. Enben ok map rive ka sè Momo a la map vini. Dakò.
Oh, Braz Djo? Oh, kòmè Momo, kòman ou ye? M pa pi mal non, kote ou m ta prale la ou ye? Sa k pase menm Momo? Ah, konnen m pa wè ou depi lè ti pitit la te fin barè la m pa janm wè ou. Kounye a pandan m fon ti chita lakay la epi ide m frape sou, m di ban m fon w rive bò kot Black Djo a. Bon m fè kso pran kontre ansanm avèk San Pitye la, m di se yon kote m prale m pral ba yon bagay men se wè m te bezwen wè, nou pase ban mwen. Apre sa kòman Rey ye? Ah, ou konnen Rey la, monchè ou konnen talè a la. m sot kwaze pandan m voye rei nan lari al de yon bagay pou mwen kounya la lè m wè m pa janm wè rei vini ditou kounya la mwen menm men m kontinye pran wout la m ale pou m ka rankontre pou m konn sa k pase pandan se tan m ap vini nan wout la m wè yon moun k ap pale ansanm avèk rei. Epi lèm voye jem lèm gade m wè se manbo sa ki la. Kounye a li pran li pran yon bagay li lonje bali. Lèm di Rey ouvè menl poum wè sa li ye epi son kòb. Oh oh sa li la? Monchè m en kòmè m fè m fè Rey remèt li m fè Rey remèt li kòb la. Rey se pa fanm ki frèch la non se pa fanm ki sou la fanm ki frekan la non. Manbo sa se sa nèt lap fè paske li te atake li te atake Rey deja kounye a la li bezwenl toujou. Ale ale ale ale pitit bon pa konn kisa Pitye di sa sa Pitye fèk sot ap pale ansanm avèk frè la. Se preske tout moun wi ki wè zonbi sa pitit. Ta sanble genlè sanpitye genlè wèl. Wi sanpitye te pale ansanm avèm wi li te dim li prale li te ale li pral gade yon rezita menl te ale paskem te kontre avèl li te dim konsa se nan semityèl prale li pral rele mò a poul konnen.

Men bagay sa se pa paròl pou nou pale pou tonbe nan bouch manbo a menm. Si manbo a konnen nou konn tout bagay sa yo. Oh! Lap mete plis degre sou li, lap fè plis radòt wi. Li pap bon pou nou menm.
Paske avan te wèm la lap menasem, oh lèm gon bèl ti pitit oh si oh li pa manje pitit nan sem vle ou vle fèl ou li vle fèm wè si lap manje pitit mwen ka sesi ka sela lap banm presyon. Men w konnen son fanm ki pa konn bay presyon vre, depi l voye jel sèlman sou sa. Depi wè l di lap fè, lap fè wi frè m paske li menm li pa bay presyon. Non antoulèka bagay sa bagay sa pap rive nan bouch mwen bwa paske se mwen menm avèk ou menm li rantre ak yon se sa. E san pitye konnen mwen menm m pap janm pale avè l. Antouka vye manbo sa wè pou pitit mwen an l manje a bon m pa konn pou san pitye men mwen menm lap peye m sa kanmenm. Apa mwen wè l sou dyòl li ap mache an ti baton se. E dis bon James nan syèl la misye jwenn pale Enben talè a la, talè a la m sot kontre l tou sou menm ti baton ap mache wi Sou menm ti baton ap mache Li poko Wi li poko fin bon non frè m Ou wè l ap atake moun konsa Kounye a l pran kòb li m pa konn kote l rale kòb la se anba tete li Li pran l pou l bay Rey Kounye a m fè Rey m fè Rey m fè Rey remèt li kòb la L sezi Li pantan lè l wè m nan Antouka Fè anpil pridan ansanm avèk yo. Ou konnen nou pa gen manman e fè anpil pridan. Antouka, ou konnen nèg la, yè m te soti, l ap joure. M te kite l nan kay la ansanm avèk pitit la. Kounya la m ap oblije ale, m pa ka twò rete non e m te ka wè y ap san pitye. M rale paske ou konnen depi w kite l nan kay la ansanm avèk pitit la, li chita l ap pale. Yè pa defò l anpil, li pa pale nan tèt mwen lè m parèt. Nèg sa tèlman bwè kleren l tou.